Jogeren gen jou nan kay la avèk nou ankò donk kote ke m vin pot yon trik pou nou mezanmi trik sa tèlman tèlman anfòm donk se sa fèm di nou chanèl sa kanal sa oubyen nou pa ka pèdi chanèl sa donk chanèl sa son chanèl nou dwe toujou vizite paske chanèl sa toujou pote bon bon bon trik pou nou e nap toujou fè efò Jogeren gen jou ki pou toujou kapab pataje videyo yo ansanm avèk nou. Donk se yon trik ke nou fèk rekonèt e kote ke nou pral montre nou kòman ke nou kapab grave oubyen e fè yon oubyen filme oubyen grave menm fon òdinatè nou. Donk li te mèt te PC, li te mèt te yon MacBook, li te mèt te yon e iMac. Donk e. Koman ke nap kap grave nou pa bezwen oken kamera jis pou nou fè sa pou nou grave e fon òdinatè nou an ankò. Donk nou pa bezwen met yon kamera devan e òdinatè an jis pou nou grave fon an. Oubyen nou kapab grave kenpòt pelikula, nou kapab grave kenpòt fim, nou kapab grave kenpòt feyton, nou kapab grave kenpòt imaj. Donk e nou kap fè kenpòt bagay apre sa nou repwodui l pa yon videyo. Donk m pral montre nou koman ke. Nou pral grave fon sa byen rapid. Ann swiv avèk mwen ak Joger and Guerjou. Rapidman nou wè ke òdinatè m te deja ouvè deja. Donk sèlman m pral nan pwogram nan ansanm avèk nou. Nou pral nan, se yon MacBook ke nou genyen, nou pral nan touche pad. Nou pral nan touche pad. Epi la, nou pral nan pwogram sa ki di. Nou pral la a. Nou pral la a, nou wè pwogram sa a. Nou wè l. Donk, se yon pwogram ki vrèman, vrèman, vrèman enteresan. Donk, kote ke se menm e konpayi an, Apple, donk ki bay aksè sa a. Kote ke nou pa bezwen yon kamera pou nou grave fon e odinatè a. Nou pa bezwen yon kamera. Donk, si nou bezwen, pa egzanp, Nou bezwen grave yon bagay pa egzanp nan youtube nou kapab grave e kenpòt video kap pase nan youtube kenpòt mizik kap pase nou kapab grave menm òdinatè ankò li tou grave fon an avè di nou pa bezwen oken video jis pou nou fè sa nou wè pwogram nan li make donk se KidType player donk nou pral nan KidType player nap nik ouvèl ou konprann la nou wè li disponib anba la epi nou pral fè klik sou li. Nap fè klik goch sou li. Nou wè. Donk ki aksè ke l ban mwen. Nou wè li. Donk se yon pwogram ki vreman enteresan. Nou wè li se ki time player. Donk na fè klik gwo sou li. Nou wè ki pwogramasyon ke l ba nou. La a nou wè sa l di m li di m on oeuvre de gravation. Li di m m kapab grave videyo. Donk li di m ankò dezyèm e enfòmasyon anba a li di m kapab grave voice. A li di m kapab ap pale la a epi m grave voice lan donk m voye l. Donk la l di m m kapab grave fon òdinatè lan. Nou wè? M kapab grave fon òdinatè lan. Pa egzanp si m ap fè yon videyo, si m ap fè yon videyo pwòp òdinatè a k ap filme m, k ap grave m, m nik m al nan pwogram sa a, m al nan pwogram sa a, donk m p ap kite kamera wè m, m al ladan l. Ou konprann? Nick mal ladan l la, epi kamera an konn wè ke l ap grave m la. L ap grave m la, men se pa sa ke m vle. Donk m pa vle e se pa sa ke m vle, m p ap grave. Pa egzanp, si m vle òdinatè an grave m, Nick grave l la. Ou konprann? Men m pa vle sa, m fèmen l. Ok sa e premye opsyon ke m ba nou. Dezyèm opsyon ankò nou fè klik goch epi n al nan dezyèm opsyon an ki se e kote ke nou pral grave vwa nou ankò n al ladan l. Nou wè l sa vle di nou pa bezwen oken mikwo sa egzank si m di m ap grave vwa m la m nik peze grave epi. Li grave vwa m ti moun. Sa ki pi enpòtan an, donk nou pa pral grave vwa nou, sa ki pi enpòtan, ki pi bèl la ankò, kote ke m fou pou pwogram sa a, anfen. Donk nou konnen ke se pi, depi se menm pwogramasyon, depi se menm konpayi an ki fè yon enstalasyon sou pwodui li, donk se bagay. Merveilleux. Programasyon an, donk nou konnen ke menm e konpayi ki pwodui a fè li, donk pwogram ke l ba nou an, li konnen ke, nou konnen ke l p ap ba nou yon pwogram ki pa bon. Ou konprann? Donk sa ki pi fè m byen an, se grave fon òdinatè lan. M pral montre nou yon bagay, yon ti trik rapidman. Pa egzanp, m pral nan grave, m pral grave fon òdinatè lan ankò. Nou pral wè. Ok, m al ladan l. Rapidman li di m grave. Pa egzanp, si m vle, m kab pran tout sa a. M kab grave yon ti moso nan fon an. Si m vle tou, m ka grave tout nèt. Nou wè l? Donk m di, m gen dwa di san miko. La a, si m di san miko, m pa p pran l a miko. Men la m ap di a miko, paske m pral fè nou tande sa ke m ap di a. Nou wè l? Donk, m pral grave la a, rapid. M bay grave. La a, yo di m peze. Ou konprann? La a, m kòmanse grave fon an la a, moun mwen yo. Nou wè, ki vrèman enpòtan. Donk, pa ezanp, nou wè, donk, m pral nan yon bagay la a. M pral chèche, chèche pwogram nan ba nou ankò pou nou wè. M te di nou al nan Touchipad, wè l, men pwogram nan. Nou wè pwogram nan, m te di nou ke pwogram nan rele QuickTime Player. Nou wè l? Donk, se byen fasil, nou fèmen, nou pa la, nou fè bak. Sa se grave m ap grave la a, wi. Pa egzanp, m pral nan Safari. M pral nan Safari. Donk. Se yon video map fè la wi. Ou wè? M nan safari la, pa egzanp m pral nan goug, m pral nan goug, an di m pa gen entènèt, donk m pral fè, m pral met fè enstalasyon entènèt kounya la, jis pou entènèt la ka mache, se grave map grave la moun mwen yo. Nou wè? Donk gravasyon, se grave map grave fon òdinatè la ankò. Donk se yon pwogram ki vrèman, vrèman enteresan, donk li tap vrèman enpòtan jis pou nou genyen l lakay nou, donk pa egzanp m ekri youtube. Mal nan YouTube. Nou wèl. Mal nan YouTube. E pi m gen dwa gade sa ke m vle an. Pa egzanp mal nan chanèl mwen. Mal nan YouTube. Ok.

Nou wè? M ap grave menm fon òdinatè lan ankò. Nou wè ki vrèman s on bagay ki vrèman vrèman enpòtan, ki vrèman klè a moun mwen yo. Nou wè l? Donk, pa egzanp, m al sou chanèl mwen rapidman. M al gad yon videyo, si m vle. M al gad videyo sa a. Konprann? Video kem te pote pou nou oparavan. Donk tout sa yo se pwogram nan kap fè aktyalite. Nou konprann? Donk e pwogram sa m di nou li, donk nap jwenn li, nou pa bezwen achte li. Donk se Apple, men se se pou moun ki gen e pou moun ki gen e pwogram sa a, donk lakay yo. Pou moun ki gen pwogram sa lakay yo, donk egal la fon an li menm ankò, donk li tou ap fè tout bagay. Donk nou pap fè anyen ankò, sèlman nou di ke nou pral kanpe, nou pral kanpe gravasyon an. Nou wè l, donk nou kanpe gravasyon an. Epi m pral fè nou wè kounye a la, donk se fon, nou pral, m pral fè nou wè e m ap ouvè fon an. Nou wè, m pral fè nou wè ke gravasyon ke m t ap fè an, tout bagay ke m t ap montre nou an, menm òdinatè a ankò li grave li. Donk m pral bay play pou nou wè. Pli. Nou wè? Gade byen wi. Ban m moute volim nan pou nou wè. Nou wè m pa p grave non. Nou wè pwogram sa l vrèman enpòtan moun mwen yo. Nou wè l. Donk e nou wè jan m ap grave fon òdinatè an. Donk m pa gen oken pwogram. Se di menm òdinatè an l ap fè afè li. L ap fè afè l gravasyon li jan ke nou vle l lan. Nou wè l. Don John soti byen byen a san pou san orijinal.

Nou wè moun mwen yo. Donk pwogram nan li vrèman vrèman enpòtan. Donk se pa mwen kap se òdinatè an ankò kap grave tèt li. Donk e se sa ke m te montre nou. Donk e se konsa ke bagay yo ye. Donk nou wè l. Donk e se yon pwogram ki vrèman vrèman enpòtan. Chonje ke m te di nou ke se menm e konpayi Apple lan. Donk ki tou fè enstalasyon an dirèk. e sou menm òdinatè lan donk m te moutre nou ki kote nou gen pou n ale moun ki gen e macbook yo moun ki gen imac yo moun kap sèvi avèk e konpayi apple yo donk e se la pou y ale nan enstriksyon sa gad videyo sa byen epi videyo sa ap rete nou byen gen anpil lòt pwogram toujou men pwogram sa l vrèman travay trè trè trè trè byen paske poukisa donk se menm konpayi apple lan donk ki fè enstalasyon an. Jis nou pa bezwen e al fè lòt bagay ankò donk sa ap rete nou vrèman vrèman vrèman enpòtan moun mwen yo donk nou konnen chanèl la chanèl la se pou nou ke li ye pataje ak chanèl lan toujou e fè yon lòt wè ke chanèl lan li la li disponib pou nou tout donk nou wè donk m pral sòti sou videyo ke m tap grave kounya. M pral soti sou li. M ap sèlman minimize fon an. Ou konprann? Epi, m gen dwa di m ap, m ap, m ap kenbe videyo sa a. M ap di m ap elimine l, men yo pap aksepte. Sa vle di yo di m kenbe videyo sa a. M pral kenbe videyo a, sèlman m ap met yon non ladan l, jis pou m ka konn kote ke l ye. Epi nou pral wè kote ke nou pral jwenn videyo sa a. Pa egzanp, mwen mete MM, ki se non an. M pa met m met etikèt. Pa egzanp m met etikèt wouj ladan l. Ok. Epi m pral di. M pral di. M met MM ankò. Epi m pral di. Donk kenbe videyo an. Nou wè ke m kenbe videyo an la rapid, l ap grave, epi m pral montre nou la, m sou fon òdinatè a dirèkteman, m pral montre nou kote ke nou pral jwenn videyo sa a. Wè? Videyo an, nou pral nan dokiman, wè? Men videyo ke nou sot grave kounye a, nou pral wè l. Nou te tou met etikèt sou li, n ap sèlman peze. Ok. Epi video an ouvri. Nou wè ke video an ouvri. Epi nou bal play. Nou wè l. Sa se menm video an ke m sot grave an. Kon nou wè an soti byen. Soti vreman, vreman, vreman byen. Se kom si m ta di w se fon odinatè an kap travay. Nou wè program nan li vreman, vreman epotan. Donke. Se konsa moun mwen yo, kenbe la epi pataje videyo jan kòm sa dwa, jan ke nou kapab lan, fè yon lòt konnen n, paske nou konnen ke nou pa nan egoyis, paske nou la pou nou ede tout moun, tout moun ki vle fè yon lòt aprann, donk se konsa ke rete nan silans nou epi. Banm like lan pataje epi Bondye va beni nou map kite nou ak program nan la fen program nan men nou genyen video an kache nou genyen video a nan dokiman kote ke nou gen video a nan dokiman nou genyen la kòm yon video kòm prèv donk nou kapab soti kounya ou konprann donk map kite nou e ak video sa.